Good morning FF squad! Sa kap fèt guys, jodi an se yon lòt jou li ye se zanmi paw frè paw anyen Guys jodi an m vin avèk yon vlog pou ou pou tout jounen an Gade nap kontinye tounen back avèk vlog chak jou an ankò guys Please e si nou wè nou poste anpil pa dekouraje avèk sa pa bay pwoblèm avèk sa paske nou pral poste prèske chak jou kounya Sòmè li ye, sòmè sa menm li ye nou vle poste prèske chak jou N poste anpil video ke nou ka poste guys so pa dekouraje tout moun ki tap plenyen ke nou pa poste a enough yo n apral poste anpil fwa sa e manmi menm anba a manmi pral voye kòb mwen nou wè non ooh on sèl la manmi alright m pral achte nan apèn pran lari la guys voye ankò sèl sa. Voye ankò nan. An yap voye kòb. Boom! Boom! Alright guys, so kounya la mwen apèn leve, m poko benyen. Fwa nap tann mwen pou n al benyen, so kounya la m pral sòti. M pral achte kèk bagay nan makèt lan la. And jan m tap di nou an guys, nou pral poste videyo prèske chak jou kounya. And rete la ansanm avè nou, rete soude ansanm avè nou paske nap poste chak jou, ok? Guys nou sot fè on semèn ke nou pa poste e nou vle di jodi an se fini avèk sa nou vle poste pou sòmè a paske sòmè a bèl ane sa nou vle poste pou sòmè a at least chak jou so si w tap plenyen ou pa plenyen ankò paske nap fè sak konnen pou nou poste vlog chak jou and anndan vlog yo tou guys of course paske mwen m konnen mwen m pap pa pran fayen Fhaen frekan trop fòm prank Fhaen. M konnen nou renmen prank yo anpil guys men nou paka ba nou prank chak jou paske hey prank yo pa fasil vlog lan m pral bannou anpil vlog guys so umm aktyèlman la map kite lakay mwen la nou prale nan makèt la ansanm avèm manmi m banm achte lwil manmi m banm achte lwil avèk avèk kòman yo rele bagay sa ankò kalalou ok. So rete ansanm avèm, nou pral achte lwil ak kalalou and Hey gade moun sa, ba moun sa 2 tikè a 2 cents an man So guys, ann al avèm nan market lan, nap wè lè m rive nan market la ok. Guys m rive nan lwil lan la and m pa konn exactement ki lwil pou m achte So sa m pral fè m pral oblije m pral oblije FaceTime FaceTime Fahim. Mande Fayenne ki lwil pou m achte. Yeah, nou ka konstate m la. Bebe! E, m rive nan lwil la la, ou konn ki lwil pou m achte? Mwen se nan 8 dola, 8 dola 29. Yo piti. A yon ti bokit piti bagay piti yo ye. Guys. Bagay sa m achte. Tan wè son nou. Ok. E ki sa, apre sa al pran al achte e

Alright guys nou ka wè la m sot apèn fèk pale avèk Fayan avèk manyen m and pa may m gon ti grenn bouton nan figi m la ak leve men l fèm vin pi lèd kijan m ye an So guys nou prale nan yon lòt makèt kounya e lwil yo di m pou lanse lwil sa. E sa yo dim pran so map pran sa Metel nan karich mwen Alright So kounya m pral nan lòt makèt M pral peye epi m pral nan lòt makèt Mal de lòt lèm bezwen Alright Nan pran lòt makèt la Kiyès ki mache Lò sot nan makèt ki mache Pran ke 350 350 pye pou al mete karichou nan plas li. Kiyès ki fè sa? Mwen pa kwè pyès moun fè sa deja so.
Pa kwè pyès moun fè sa so.
M sot mache preske 350 feet pou m al mete karich mwen nan plas. So mwens travay pou nèg k ap pouse karich yo men you know.

Guys m apèn rive m vle sou si kalalou yo sa but m pa fin m pa fin kwè so m oblije fè style ankò pou m make sure ke se yo guys but m byen si se kalalou sa non kalalou la m pa konn si se sa yo Guys m fè wonn nan kèt lan M resi jwenn tout kado sa yo Yo konn gason, gason pa konn anyen sa But m byen si se yo sa Manmi, sa yo? Huh? Oh kral manke? Oh sa right? Ok, konbyen m pran? Gen youn ki koupe gen youn ki an

Pou montre. Foraj. Ops. A yon ti jan anpil. Mwen deplase pou yon sèl bagay guys. You know. Yon sèl bagay mwen al achte en dòp nenpòt 6. Ay. Ay.

Ui banana.
Alright guys, so Mwen te kite bebe ta fon ti jwe nan lakou an avan m vle deplase So pran dwa deplase kounya guys ok. Alright m di m di konsa ke nou pral poste m pa di chak jou men ap eseye fè vlog preske chak jou pou summer an nèt. Pou sa n regle pou summer an. Yep, sa n ap regle, tout kote nou prale guys n ap la ansanm avèk nou m espere ke ou pa. e wè nou twòp. Yap renmen nou okontrè yo renmen nou. Ok. Yap renmen wè nou. Bon gen moun se te yo di si nou te ka poste chak jou yo tap kontan. Yeah gen moun ki ekri m konsa. Gen moun ap di please ekri poste jodi an non please poste jodi an. So guys yes. E sitou sa fè konbyen tan n pa poste. Yeah. So guys kounyè m rive nan afriken an ok. M pral achte yon krèm paske krèm mwen fini krèm konn sèvi lèm fini anyway m toujou achte tout zafèm krèm savon alonj nan tèt mwen ye la m achtel ok so m pral achtel so nan avèm map kite nèg sa nan machin nan ak tout bebe epi m ap vini gimme le kob nou ou sonje mot pas la ak kat sa nan menm mwen m pa sonje tou ok m ap vini.

E la m demene farine nan wi guys Exactement la Banm moute vit mwen Anndan an ou wè sa se riz walnut Bebe Ou ap antre? Ou ap desann? Hum? Hum? Ou ap desann cheri?

Kote m ye la bondye papa. Hey bebe kote m ye la bebe men. Bebe m pa ka soti non men. Please e pa soti w ap soti la. E pa soti an sa a e bos e pa li men. Sen mari aveni. Ok la m ta fè m ta soti m fè a goch. An ki moun la menm. Oh gen moun ki antere andan yo la. Oh ou wè andan yo la bebe? Wi. La se si ou bezwen moun nan antere, ou bezwen, ou bezwen, ou bezwen toujou vin wè l. Yo ka konsève moun nan pou ou nòmal wi nèg. Ou peye anpil kòb. Yo wè, yo wè figi moun nan nòmal?
Yeah, yeah. Kou moun nan konsève nan glas menm. Byen fre wi menm. Ou peye anpil kòb. Ou moun nan mouri pou wap konsève l ankò? Ou peye anpil kòb pou fè sa.
Dè fwa, gen fwa konn gen moun ki fè sa yo fè, yo fè yo bay moun nan poud. So ou gen moun nan lakay ou an poud nan yon bokal. Gen moun ki fè sa. Yeah. So ou toujou gen moun nan men ofis la. E nan ofis la moun sa yo soti. Oh, nan kote soti. Nan kote soti. Epav. Yon moun ki la, wè yon drapo ayisyen, men pwennèt moun drapo meksiken, a vle di ayisyen pa antere bò isi. Yon ameriken sèlman ka antere la. Non men yon meksiken la. A vle di yon meksiken ki mouri la. Meksiken kite peyi li ka di kote vin peyi, mouri nan peyi blan. Li pa nenpòt moun.

Mesye mesye kakout pran bal. Guys Nou pral nan bak avèk baby fine. Moun sa kite bagay sa sou mwen avèk mwen. Montre wout la, montre chemen an. Men pak nou prale a.
Nou vin nan pak sa deja. Nou vin nan pak sa deja. M te vle al nan ti pak anwa la but baby pap gen bagay pou l jwe ladan l. So nou oblije vin la pito.

Kot antre an? Oh m regrèt m pa gen Bebe fò n chèche yon balon wi menn m bezwen yon balon Yon basket

Mwen pa chèche yon bagay m fè mwen, m pral moute yon lòt bagay. Atche.

Parenn ki sanvi. Timi li timid lap de pale guys. Li timid lap de pale. Parenn ki son visye guys ok. Nap pase devan mc nap pase devan burger king nan ki di of course fol antre pou vin manje. Mennen yo manje. Ap mache yo 2 ti grangou dèyè mwen. Vini. Map fè vant nou plen. Vini map fè vant nou.

Hi guys um Kote nou tap manje talè an se te tou pre avèk kote m te rete premye fwa lè m lè Fha lè mwen ak Fhaen te fenk ansanm alright so um 5 an de sa 5 an de sa guys 5 an de sa lè Fhaen sot lakay mwen m te konn al bwa manje non m pa kwè lakay ou?
non ou e nou te konn manje? la kote nou te manje la

Yon ti kal? Enben ok.
Jodi an guys nou pral ban nou yon ti memory byen rapid. M sonje yon lè Fhaen te fè yon foto devan la. M pa met foto an nan videyo an epi nou pral fè egzakteman menm foto an, menm pòz lan. Kounya la ok guys. Alright guys, se la n ap mete fen nan videyo pou jodi an. Nou espere ke w te enjoy videyo an. Si w te renmen videyo an ok, ba videyo an yon like and kòmante anba si w ta renmen wè nou poste plis vlog, plis vlog nèt pou somè an, you know what I'm saying? Epa wat Moun nan jida Moun nan jida de a rete la Epa wat Wap pale m kite w pale Epa wat Mwen toujou toujou toujou tande yo di w Depi yon moun ap pale Depi w dezyèm moun ki pale Epa li ve Se epa pou di Epa Epa